nan kad oudimwens an swivi nou ta di pito a olèt ke 5 òganizasyon te mete ansanm pou yo te ekri pou Premye Minis Garry Conille. Òganizasyon sa yo se Cercle de Référence, de Réflexion, ekskize m, Cercle de Réflexion, CEJILAP, Nègès Mawon, POHDH avèk rnddh. E lèt sa a ke yo te ekri voye bay. Premye Minis Garry Conille nan, se te pou l te pataje avèk gouvènman l lan 5 kesyon ke òganizasyon sa yo estime ki enpòtan anpil e ke gouvènman l lan jisteman dwe fikse nan lide pou ke kapab genyen yon lapè ki tabli nan peyi a avèk lasekirite e sitou nan lide tou pou ke retou a lòd konstitisyonèl lan kapab yon retou ki dirab. Premye kesyon an jisteman se kesyon jistis e reparasyon. E sou sou sou pwen sa, se òganizasyon ke n sot di la yo, yo klè. Fòk viktim ensekirite yo jwenn jistis ak reparasyon. E nan kad sa a jisteman, òganizasyon yo remonte a 2018 pou fè atire atansyon Premye Minis Garry Conille avèk tout gouvènman l lan ke depi 2018 popilasyon ayisyèn nan ap sibi lwa gang. L ap. sibi terè nan men gang ame. Nou konnen l deja, se konsekans vyolans sa a se de konsekans ki enòm sou viktim yo. Non sèlman nou konte viktim yo jisteman pa milye, e nou konte tou de pwòch de viktim ki oblije kouri kite lakay yo pa de santèn de milye. E donk jounen jodi a, nou estime se òganizasyon sa yo ke gouvèneman an li sipoze panche l sou kesyon sa a. E pou l panche l sou kesyon sa a, an tèm de rekòmandasyon, nou mande Premye Minis la pou l pase Minis Jistis li an enstriksyon pou l mande tout pakè premyè enstans, tribinal premyè enstans nan peyi a, patikilyèman, pakè tribinal premyè enstans nan Pòtoprens, nan Tigwav, nan Kwadèboukè, nan Sen Mak avèk nan Gonayiv, pou yo mete aksyon piblik an mouvman kont bandi ame yo. Dezyèm kestyon an se kestyon amnisti. E 5 òganizasyon sa yo, Cercle de Réflexion, CEJILA, Nègès Mawon, POHDH ak rnddh di klèman pa ka gen amnisti pou gang, ni nou pap chanje mo amnisti an dotre tèm. Pa ka, nou pa ka ni nan dyalòg, ni nan negosyasyon ak gang. Nou estime ke feso a se sou viktim yo pou yo mete feso a. Nou genyen tout viktim sa yo ke nou ap konte pa milye, pa santèn de milye, jounen jodi a se pa ka gang ki pi enpòtan pou n ap gade, ap reflechi, èske n ap ba yo amnisti, èske nou pral negosye avèk yo oubyen èske nou pral nan dyalòg avèk yo. E nan sans sa a tou, nou mande tou pou ke. Gouvèneman Garry Conille an sonje ke depi 2018 jouk jounen jodi a kote n ap pale a, puiske bandi ame pa janm sispann atake popilasyon an, soufrans lan se popilasyon sivil la ki sibi l. Jounen jodi a, se popilasyon sa a ki bezwen asistans, li bezwen asistans finansyè, li bezwen asistans tou psikolojik. Paske jounen jodi a, viktim yo ap mande nou asistans psikolojik. Òganizasyon sosyete sivil lan nou depase pa sitiyasyon an. Paske jounen jodi a se fanm, se gason, se tifi, se ti gason, se timoun ki sibi tout vyolans sa yo k ap mande nou ede yo jwenn asistans sikolojik. Nou gon popilasyon ki detwit pa rapò a tout vyolans sa a, defèleman de tout vyolans sa a sou li. E donk jounen jodi a pa ka gen amnisti, pa ka gen negosyasyon, pa ka gen dyalòg ak bandi. Dyalòg la, negosyasyon yo, se ak viktim yo pou l fèt. Twazyèm kesyon an, se sou prezans Misyon Miltinasyonal d'Appui à la Sécurité. Nou konnen ni depi 25 Juin 2024, premye ajan MMAS yo kòmanse vini an Ayiti. E nou menm ki la yo, se òganizasyon yo tou ki ekri dokiman sa a, lèt sa a voye bay Premye Minis lan. Yo te deja klè, yo te pataje pozisyon yo deja sou MMAS la. Nou pa bezwen retounen sou li. Sepandan, piske jounen jodi a, misyon an li kòmanse ap deplwaye sou le teren, n ap fè sonje ke nou pa prè. pou nou viv tout tribilasyon ke nou te pase deja anba men misyon, ke l se misyon Nasyonzini oubyen misyon miltinasyonal. Jounen jodi a, nou estime ke, premyèman, fòk gen de mekanism klè kont prevansyon vyolasyon dwa moun. E mekanism yo, se pa lòske ajan MMAS yo pral enplike nan vyolasyon dwa moun ke yo pral eseye reflechi pou yo mete yo anplas. Fòk e mekanism yo deja la nan lide pou yo fè prevansyon a vyolasyon dwa moun yo, patikilyèman vyolans seksyèl. Paske nou sonje, dènye misyon minustah a, nou sonje l te enplike nan marchandaj seksyèl, li te enplike nan vyòl, vyòl kont ti fi, vyòl kont ti gason, mete sou de lòt enfraksyon ki. tout osi grav ke l te komèt, tankou vyolasyon ekzijim ke l te komèt, tankou pa ekzanp simaye kolera isit ann Ayiti. Dezyèmman, nou mande tou pou ke gen de koulwa pèmanant dechanj antre òganizasyon sosyete sivil lan avèk misyon sa a, paske fòk nou genyen posibilite pou nou kapab di yo aklè ki sa nou konnen ke y ap regle, pou nou kapab mande yo pou yo korije kaye yo o fur et à mesure ke y ap regle sa y ap regle. E twazyèmman, kòm nou konnen ni genyen on akò ki rele Accord relatif au protection de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité ki di ke lòske responsabilite sivil ajan yo miz an kòz, misyon an ap dedomaje viktim. Men nou menm nou ale pi lwen e nou egzije. ke lòske ajan yo enplike nan vyolasyon dwa moun oubyen nan vyolans seksyèl pou ke plent yo fè swivi yo e ke jisteman yo abouti a de jijman avèk patisipasyon pati sivil, sètadi ke fòk viktim yo enplike nan tout pwosesis lan jiska rive a reparasyon de viktim yo, kontrèman a sa ke nou te wè pa egzanp ki ta fèt isit an Ayiti nan moman ke misyon Minustah te isit an Ayiti. Sa se 3 nan pwen ke nou pataje nan lèt lan. Kòm nou di nou 5 òganizasyon sa yo, yo pataje 5 pwen. E kounye a la, m ap pase lapawòl a Alerno ki pral kontinye pou nou. Trè byen.

Nan non 5 òganizasyon yo, mwen salye laprès. Alò, Rosie sot prezante 3 pwen deja. Alò, katriyèm pwen, ansanm òganizasyon sa yo deside atire atansyon Premye Minis la e gouvènman sou li e kòm priyorite li vle adrese. Katriyèm pwen an se kesyon koripsyon e krim finansye. Donk, kote nou kwè ke krim finansye e zak de koripsyon ki fèt andan peyi a, fòk gen de sinyal klè ki voye onivo de gouvèneman an ke y ap reprime krim finansye e koripsyon ki fèt andan peyi a. Dabò, nou soulinye pou gouvèneman an, mobilizasyon ki te genyen nan peyi a nan lane 2018, e mobilizasyon e kont kòb petro karibe a ki te anklenche andan peyi a kote klèman nou te denonse ou ansanm de pratik de koripsyon andan peyi a e mobilizasyon sa ou te mete divès pratik an evidans e ki montre klèman gen diferan gouvèneman ki patisipe nan gagote, nan gaspiye lajan Petro Karibe a e ki denonse tou tout pratik anrichisman ilisit, tout zak de kontrebann e tout pratik de nepotism ke gouvèneman yo pandan 10, 15 dènye lane yo pratike andan peyi a. Kesyon koripsyon an, li dwe on priyorite, batay kont koripsyon, li dwe on priyorite pou nouvo gouvèneman an. e fòk gen de sinyal klè ki voye nan sans sa a. Donk, pa rapò a kesyon sa a, nou, ansanm òganizasyon yo, ki se POHDH, rnddh, CEJILAB, Nègès Mawon e Sant Refleksyon, nou rekòmande a nouvo gouvèneman an, pou ke yo pran dispozisyon pou tout manb nan gouvèneman an kapab fè deklarasyon patrimwàn yo jan lalwa 12 fevriye 2008 la mande sa. Nou kwè se yon eleman fondamantal e se yon siyal klè y ap voye ki montre ke yo vle wonp, divòse a pratik koripsyon yo. E n ap soulinye, koripsyon an se yon veritab kansè. Yon veritab gangrèn pou pwogrè dwa moun andan peyi a e se yonn nan antrav a reyalizasyon bon jan eleksyon andan peyi a. Paske lè n konnen tout kalite lajan, lajan dwòg, lajan sal ki ap brase andan peyi a e ke yo itilize lajan sa yo pou kapab finanse oubyen fè eleksyon e sa jeneralman se sa ki favorize ke gen de moun a pati de lajan sal ki rive renouvle tèt yo. Donk nan sans sa nou kwè se yon eleman enpòtan e fòk gouvèneman sa li voye de sinyal klè pa rapò a kesyon sa. E n ap raple tou, tout skandal de koripsyon ki te eklate nan peyi a antre 2021 a 2024, kote gen yon ansanm de ministè e òganis piblik otonòm ki enpòtan, E nou, ansanm òganizasyon sa yo, nou rekòmande a gouvèneman an, e premye minis la an patikulye, pou yo pran de mezi pou yo kapab aseni finans piblik la. E nan sans sa a, pou yo òdone odit finansye.

Donk, se yon ansanm de estrikti, yon ansanm de enstitisyon ke nou rekòmande genyen de odit ki fèt pa rapò a yo. E nou kwè se konsa e konsa sèlman gouvèneman an li kapab montre klèman, ke li angaje li pou l konbat koripsyon andan peyi a. E nou vle soulinye pa rapò a kesyon sa a, nou pa kapab angaje peyi a sou chimen eleksyon si pa genyen bon jan dispozisyon ki pran pou konbat koripsyon andan peyi a, e menm jan si pa gen bon jan dispozisyon ki pran pou retabli lapè, sekirite andan peyi a. E nan sans sa, nou vle soulinye ke peyi a, li pa vle eleksyon pou eleksyon. Peyi a vle eleksyon pou nou sòti nan enstabilite. E pou n fè eleksyon pou n sòti nan enstabilite, fòk gen de dispozisyon ki pran pou retabli yon klima lapè, pou retabli sekirite, e fòk gen de sinyal ki pou pèmèt sitwayen yo kapab gen konfyans nan enstitisyon. Disyon yo pandan peryòd. Alò, n ap pran kesyon ki gen rapò avèk tèks la. Koute m, koute m. E n ap epuize dokiman sa a dabò. E lè n fin epuize li, si gen lòt kesyon, nou kapab reponn. Men n ap epuize sa a dabò. N ap rete sou sa e nou kapab pran lòt kesyon si nou vle ki sou nenpòt lòt sijè. Ki pa gen rapò avèk leta men an refize sa la. Bonjour mwen se Pierre Daniel Lamartinière mwen se Pierre Daniel Lamartinière journaliste Vodbef info donk nou nan premye tan nou tap pale de fòs miltinasyonal la si w vle donk lè nou konnen genyen yon yon lwa si w vle ki egziste kote ke si pa egzanp Yon ajan oubyen yon polisye komèt yon enfraksyon, ou pa konnen, oubyen fè yon gaf, si w vle, oubyen yon bavure, donk li pa kapab pran prizon. E lè nou sonje kalite sa Minustah fè an Ayiti, donk èske e sa, premyèman, pa alarme rnddh? E dezyèmman, ki, m kapab di, ki sa de konkrè ke nou kapab egzije a fòs miltinasyonal la, lè nou konnen kalite soufrans ke lapopilasyon ayisyèn li menm l ap, oubyen maswife si w vle, ke popilasyon an li menm l ap monte.
Anfèt, wi men m pa pral fè monte desann nan non. Ok, dakò, m ap fè l.

Li di ke si yon ajan enplike nan vyolasyon dwa moun, li ap pasib sèlman devan jiridiksyon peyi ki pouvwayè l la. Sa vle di, si se yon Kenyan ki enplike nan vyolasyon dwa moun, li ap pasib devan tribinal peyi l. Men nou menm jisteman nou di ke lò menm ke li pral pasib devan jiridiksyon de represyon peyi li, ebyen ke omwens viktim. Viktim yo kapab pati nan pwosè a, depi ke yo, a pati di moman ke yo pote plent, jiskaske yo rive a kondanasyon ajan sa a. Pou ki sa nou mande l? Se paske an reyalite, se menm mekanis sa a ki te etabli pou minustah. Sofke nou te rann nou kont ke pwosè yo pa t janm rive jiske la, Paske depi yon ajan minustah te senpleman enplike nan vyolasyon dwa moun, otorite yo te sèlman kontante yo, sa vle di chèf minustah yo te sèlman kontante yo rapatriye yo. Yo te sèlman voye yo nan peyi yo epi pa janm tande yo pale de dosye an ditou. Jounen jodi a jisteman, nan lèt la nou deja di nou se òganizasyon yo, non sèlman n ap klere je n sou sa, n ap mete yon vijilans sou sa, Men an plis de sa, nou tyen aske tout viktim potansyèl de vyolasyon dwa moun ki kapab komèt pa ajan minustah yo ke yo kapab patisipe nan tout pwosesis la. Sa se sou kesyon vyolasyon dwa moun, sa se sou kesyon enfraksyon nou ta di penal. Men mentnan, menm akò sa a tou li di lòske ajan MNMAS la enplike, nan, ou di mwens lòske responsabilite sivil ajan MMAS la mete an koz, apre yon pil monte desann, yon pil pwoteksyon, yon pil, nou ta di, blokaj, lè ke finalman yon tribinal isit ta wè ke efektivman responsabilite ajan, responsabilite sivil ajan an koz, lè sa, misyon an ap dakò pou l repare. E se sa k fè nou soulinye, Ke wi nou dakò lòske responsablite sivil yon ajan enpoz pou misyon an repare, men lòske jisteman ajan sa a tou, li komèt yon enfraksyon a la lwa penal, fòk misyon an aksepte ke viktim yo patisipe nan tout pwosesis la. Dezyèm kesyon, dezyèm volè kesyon an. Bonjou, mwen se Loukendy Jean-Baptiste, mwen travay pou Exclusive Info. Sou menm dosye Kenya a, genyen yon atik nan yon jounal Kenya ki soti, yon atik ki di ke sòlda Kenya yo, yo deja deplwaye e yo pran pi gwo sant ospitalye peyi a ki te okipe pa gwoup ame depi 4 mwa. Donk nou menm nan 4 òganizasyon sa yo,

Tout moun kapab konstate Kenyan yo, yo rive, alò premye kontenjan an te rive jou madi 25 jen 2024 la. E fòk mwen di nou tou, yo rive men potko pare pou yo vini. Yo vini se paske Larisi ta pral pran tèt konsèy sekirite a e Lèzetazini te vle Kenyan yo, alò Lèzetazini avèk Nasyonzini te vle Kenyan angaje an Ayiti avan ke Larisi pran tèt konsèy sekirite a pou yo pa bloke l. E ou kapab wè yo la depi le 25, yo ap fè ti flannen nan zòn Taba, yo ale wi, yo ale Channmas, e men sou pou reponn kesyon w lan dirèkteman, se lapolis nasyonal la ki pran kontwòl e. Lopital jeneral se pa pou kenyan yo. Mwen menm mwen panse yo la depi le 25 jwen e sa fè deja 2 semèn e yo te dwe pou nou menm wi, yo te dwe kòmanse nan lari a avèk inite espesyalize nan lapolis la pou ap eksplore zòn yo e si yo gen operasyon yo pral fè yo ta pral fè pi devan. Men nou poko wè okenn aksyon konkrèt, nou poko wè prezans yo. Sa ou wè nan atik Kenyan se yon pwopagann. Men jan nou di li, lopital jeneral se lapolis nasyonal la ki pran li e li toujou sou kontwòl pnh kontrèman avèk sa k t ap yè ke gang yo reprann ankò. Se Joseph Michaud, Televizyon Nasyonal Dayiti. Pou jounalis ki mouri nan peyi sa a, gang tiye yo, lapolis tiye yo, e yo viktim fizikman, e men aparèy yo kraze tou, mwen rnddh pa janm sòti yon rapò an favè jounalis ki viktim, kòman, poukisa rnddh inyore jounalis konsa?

Petèt ke wi, m pa, m ap eseye fòme repons lan nan tèt mwen, men petèt ke diferan rapò de denonsyasyon rnddh sou jounalis ki viktim yo, petèt ke yo pa pase anba zye w, men rapò ki nan tèt mwen la a, ke pa gen si lontan de sa ke nou te pibliye li, se rapò ki sòti an avril 2024, kote ke nou te pale de tout vyolasyon dwa moun ki te anrejistre nan peyi a de janvye a mas 2024, sou premye trimès peyi a. E non sèlman nan rapò sa a nou bay de detay de sikonstans kote jounalis yo viktim, ke se te de jounalis ki te viktim nan de manifestasyon ki t ap fèt o tou debi de ane a, ke se de jounalis ki te viktim nan de lòt sikonstans, ke jounalis ki te viktim danlèvman tou, nou bay tout detay sa yo nan rapò nou. Sesi etan di, fòk nou kan menm atire atansyon nou tout sou le fèt ke pou nou menm nan rnddh, paske nou ti jan sòti de kad konferans la, de kad lèt la, pou nou menm nan rnddh, nou toujou konsidere jounalist yo kòm trèzenpòtan nan kad travay ke nou ap fè a. Dayè genyen anpil rapò ke nou al mennen ankèt, anpil dosye ke nou al mennen ankèt sou yo, se paske nou menm jounalis nou te fè yon alèrt sou sa. Te genyen de atik ki te gentan sòti, te genyen de ti depèch ki sòti ki pwal fè ke ok RMDA deside deside sezi de dosye sa. Donk an okin fason RMDA pa ta ka fèmen je l sou vyolasyon dwa moun ke nou menm nou ap sibi. Donk jan m di an se petèt regretab ke

Jounen jodi a, oim te soti yon rapò sou Ayiti kote gen plis ke pase 500 mil moun ki deplase anndan peyi a. Nou menm nan rnddh, èske nou gen yon dènye rapò nou pwodui sou divès deplase nou yo menm k ap viv nan divès kan nan Pòtoprens ak nan zòn ki anviwonnen l yo? Ban nou plis enfo sou sa.

swa de rapò, swa alerte, nou ta di opinyon piblik sou sitiyasyon moun sa yo ki viktim de lensekirite yo, ki ap viv nan kan, ki ap viv nan lekòl, ki ap viv nan dè espas ki pa prepoze a sa jisteman. Nou tande diferan chif ke anpil enstitisyon, sitou enstitisyon entènasyonal yo ap pataje. Nou menm o nivo de ANDDH, nou pa gen kalte mekanism petèt ke yo menm yo genyen ki ka pèmèt yo rive ak tout. ak tout viktim sa yo ki deplase yo, donk nou menm nou pa ka rive di konbyen viktim ki oblije deplase. Sesi etan di, nou panse tou ke gen anpil nan yo ki bay anpil enfòmasyon sou ki mekanis ke yo itilize. Pa egzanp, nou konnen genyen ki itilize deplasman yo bò kote stasyon. kote moun al pran machin eksetera, donk yo gen yon fason pou yo wè kantite moun ki deplase yo. Men de tout fason pou nou menm o nivo de RNDDH, se menm pa yon kesyon de kantite moun, se ke anfèt, nou pa dwe nan yon sitiyasyon kote ke nou oblije ap kite lakay nou, kite kominote nou, poutèt bandi ame. E si nou rive fè l, se paske Leta ayisyen fèmen je l sou diferans vyolasyon, diferan vyolasyon dwa moun ki ap fèt yo, se paske Leta ayisyen fèmen je l sou diferan masak e atak ame ki ap fèt yo, paske nou rete kwè ke si depi 13, 14 novanm 2018 nou te genyen premye masak Lasalin, masak Dijan sa a nou te sibi an, si ke aparèy lajistis la te reprime bandi sa yo ki te enplike nan masak sa a, Jounen jodi a, nou pa t ap chita la ap pale, pa egzanp, de anviwon 30 evenman sanglan ki pase de 2018 jiska no jou, paske pa yon fwa pa janm genyen yon moun ki jije pami tout bandi sa yo, pa janm genyen yon moun ki jije, menm pa kontimas, sètadi menm dèyè do yo lajistis pa jije yo. E dènye bay m ta renmen atire kanmenm sou pwen sa a, Se ke nou ta renmen kanmenm di ke met avèk viktim masak Lasalin yo, anplis, rnddh akonpanye plis pase 300 lòt viktim pote plent nan devan tribinal premyè enstans Kwadèboukè e tribinal premyè enstans Pòtoprens, jouk jounen jodi a, lajistis fèmen bouch li. Donk se voulu ke yo pa vle panche yo sou diferan evenman sa yo ki ap pòte popilasyon an deplase, ce qui est regrettable.

plis pase kondisyon ki bon pou moun k ap viv nan kan. Men lesansyèl se ke moun yo ap viv nan de kondisyon, moun yo ap viv nan kan yo nan de kondisyon katastwofik. E jodi a, nan kan yo, genyen yon ansanm de maladi ki ap pwopaje nan kan yo. Tankou tibèkiloz ki ap pwopaje nan kan yo. Pa egzanp, nan lise Marijàn, genyen anviwon. Plis pase 100 moun ki deja atake pa kesyon sa. E o nivo DPOHDH, nou fè de obsèvasyon, nou atire atansyon otorite yo sou sa. Malerezman, nou konstate gouvèneman an, e se sa nou di nan lèt la tou, se ta yonn nan priyorite gouvèneman sa a, se ta pran dispozisyon pou akonpanye popilasyon viktim nan. akonpanyeman finansye, akonpanyeman medikal, akonpanyeman psikososyal. E nou pa santi kesyon sa yo yo osant de priyorite gouvèneman.

Komisè Miskaden di.
Miskaden se yon aktè nan chèn penal la. Li se yon otorite nan chèn penal la. Li se yon komisè gouvènman jan ou di komisè Luc Muscadin. Wi, li se komisè gouvènman nan jiridiksyon Nip ni nan Miragwàn. Alò, yon komisè gouvènman. Se pa nenpòt moun. Li gen anpil otorite nan chèn penal la. Li gen anpil, anpil pouvwa. Se li menm ki chèf pouswit. Sa l dwe genyen, sa vle di li fè pati Leta, li fè pati de aktè nan chèn penal la. Donk, nou pa ka pale de absans Leta paske l se yon otorite de Leta. E li genyen, li dwe genyen kòm bousòl li lalwa. E nou konnen, jodi a ann Ayiti, ou genyen 18 jiridiksyon jistis. E ou genyen 10 depatman. E lè w gade pwoblèm ke w genyen jounen jodi a, sa nou rele gangsterizasyon peyi a, Enben, e banalizasyon lavi moun, bon banalizasyon lavi moun nan nan tout peyi a, men gangsterizasyon an, se tou dabò zòn metwopolitèn nan ke gang yo okipe pa plis pase 90 pou, ant dizon ant 80 a 90 pousan, e apre sa on pati nan Latibonit. Apre sa, nan lòt depatman yo, kote w te pran Nip. Kote, bon ann kite nip lan. Kote pran Plato Santral, Nòdès, Nò, Nòdwès, e Grandans, Sid, Sidès, gen komisè gouvènman ladan yo e gen sekirite nan zòn yo. Sa vle di, yon komisè gouvènman e tankou Muscadin si li vle e aplike la lwa e si li vle konbat gang lap moute lap pran la lwa kòm bousòl li lap moute yon task force kòm chèf pouswit nan jiridiksyon nan lè sa lap gen e paketye yo sa vle di ke li menm avèk lòt sibtiti komisè gouvènman yo jij de pè jij avèk la polis epi zero tolerans pou gang yo lap bay plis rezilta nan kad travay li. Nou menm nan rnddh nou di se zewo tolerans pou gang. Sa vle di kisa? Bandi yo jounen jodi a pou nou menm plas yo se prizon ou simityè. Yo fè twòp, se 2 teworis ke yo ye. Nou pa dakò pou gen moun kal negosye avèk yo. E yo fè twòp e dlo koule nan zye nou. Nou menm jounalis ki viktim. Popilasyon an, lapolis. Yo fè yon pakèt zak nan sosyete a, men nou pap dakò avèk oken aktè nan chèn penal la. Ki deside, mesye dam? Yon komisè gouvènman, ou gen yon moun pou w netralize, w ap poze moun lan kesyon, w ap tòtire li, epi w di moun lan si w pa gen yon dènye mo pou w di anvan w mouri. Nan ki peyi ke nou ye? Epitou, mwen vin avèk yon egzanp pou ou. Fon dè nèg li sou jiridiksyon Miskaden. Fanmi Ti Lapli e Ti Lapli sòti nan yon seksyon riral ki rele Bawon ki sou Fon dè nèg. Ti Lapli gen anpil tè nan Fon dè nèg e Bawon. Li genyen notè k ap travay pou li. Li genyen anpil biznis nan mache Fondènèg la. Enben nan mache Fondènèg la, bizismann yo nan Fondènèg, yo yo bay Miskaden kòb e regilyèman pou fè travay li. Nou pa gen pwoblèm avèk sa. Sektè prive kapab sipòte 2 aktè nan chèn penal la pou fè travay li. Men bizisman kap travay pou tilapi yo, yo bay Muscadin kòb regilyèman wi. Sa vle di ke Muscadin nan manje lajan kidnaping, nan manje lajan bandi, nan manje lajan gang. E poukisa li pa angaje okin pouswit kont tilapi. M pa di pou l t al pouswiv Manman ti lapli paske li fè manman ti lapli fè kay pou manman l e fon de nèg nan bawon nan seksyon e riral la men kanmèm li konnen tout biznis ke gen anba a li konnen tè ke gen li konnen gen notè ki pa janm ki pa janm li pa janm li pa janm fè anyen.
Men e miskaden se sitou pèp la wi.

E yo te gen yon diskisyon sou rezo sosyo. E pandan fon, e pou ki sa se paske Muscadin ta al fè yon desandelye nan yon otèl ki nan Pò Sali, ki pa sou jiridiksyon. E Richemond denonse sa, e komisè Okay. Komisè pran yon kay e Richemond di se pou bòs li li te ap travay. Alò bòs li, n ap pale de Ève Foukan, se Ève Foukan ki se yon trafikan ak dwòg ki mete Muscadin sou Jovenel kòm komisè gouvènman nan Miragwàn. E tou swit aprè nou wè minis jistis ki te la a, se Emely Prophète, li voye 2 lèt de blan, youn pou Muscadin, komisè Muscadin, youn pou komisè Richemond. Epi, nou fè yon lèt avèk yon ansanm de ka, de, konbyen yo te, 10, de moun ki viktim, ladan yo gen bandi, gen inosan, nou di minis lan, men ki sa komisè w la fè anba a, e yon lèt de blam pa sifi, nou mande pou revoke l. Wi nou kanpe dèyè lèt ke nou te ekri an desanm 2023 a.
Alò, byen antandu, tout depatman sa yo sot site la a, yo tout genyen baz gang, sof Nip. Kounye a, ou mande l revoke l, èske ou pa t ka mande pou yo kontinye blame l? Lè w mande revoke l la, èske se pa. Sa pral koz nip genyen regeng baz gang anko. E ou konnen se sof depatman ki sen la. Non, m pa kwè ke se sèl nip ki depatman ki sen. Sèl li menm.